M ki bèl la l mèt ta pran w nan pye cheve w paka viv m ki bèl li mèt te pran w nan pye cheve w li paka ou paka viv menm pase pase mwen menm m pare pou m batay a èvè sa l te ye a m pa ta bezwen di w pou yon gason ki gen de boul grenn parèy mwen an n pwolonje an n avanse mwen m mezanmi

M pral di nou yon bagay byen. Tout bagay sa yo e manti. E mwen di l. E si l te verite m t ap di e mwen di l. Alò m kwè ke m te fè yon entèvyou deja. Lè depòte Carl Henry. Jou vandredi sen an te vin a chèf li yo. Te vin touye inosan nan zòn nan. Te vin fè masak apre l te fin touye sòlda m lan, m pa t chale. Men pa bilye, lè m te di sou rezo sosyo a, m te di jou fèy la tonbe nan dlo a se pa jou a l pouri. Pa gen yon chen ou wè nan lari l pa gen mèt. Sèlman èvèch ou wè nan lari, se bat chen an tann mèt li e sa t fè m gen chen pa m lan m rele l Debal. Kote w Debal? Debal! Debal! Debal! Debal! Debal! Ee, Esat fè esat fè m gen chen pam lan ey debal kite l debal esat fè m gen misye m rele l debal pa gon chen ke w wè nan lari li pa gen mèt sa se pou mwen l ye yo di e dyab mwen l ye kan fetilte dyab mwen la e dyab pa m li ye ou konprann ok m pral pale avè nou pèp ayisyen m nan bif a yon depòte t rele kalanri. Depòte a touye sòlda m, m pa chalè. Tout moun gen venn. Pa gon moun ki gen dlo nan kò w. Tout moun e san w pote. Depòte a touye sòlda m, m pa chalè, pandan m pa chalè m poze nan may mwen. Men mwen menm lè manman m mouri, m met grenn nan bounda m, m kanpe m antere l, m pa kriye menm jou a. M ap kanpe m fin regle tout afè manman m e lè a m ap kriye. M kanpe m antere sòlda m. E a no jou, depòte Carl Henry touye yon sòlda m, li pa ka di pandan sòlda m lan tonbe a m fè lach li li jwenn kò a non. Met grenn nan bounda m fè depòte Carl Henry vole m pran kò m m vin avè l. Ok, apre sa, sa pa sifi pou li, li vini a chèf li, Li touye moun pandan non rara tap fèt bagay sa mte palel non te tout non tout te konnenn mpoko janm chalè toujou men mpozem mpata ka gon gran geto konsa grand pisans epi pou kalanri taka konnen lap bonm defi bon tout moun ki pale di se ka se depòte non pè non sesi non sela nou menm nou se bon kòk panyòl la zepon nwa. Lora nap batay nan gagè nou pou on kout zepou nou fè ou tou lora nou fè viwonn gagè manti epa kouri nou kouri non humm nap byen plase pou nou fè kou pa nou a pase nou gon kou dèw mèt wè nou tap bite bon sa ka rive mwen met antèn mwen bon pèp ayisyen m pral di nou bagay byen pou nou tande kouman pou on nèg pa lapolis nèg la pa lapolis li touye on soldam.

Li kenbel. Sal fè Sal fè pou pi gen brain pou pi gen kran L achte yon kamyonèt li mèt ap travay sou wout la Koute tande mwen la Monsanjou yo k ap pale L achte yon kamyonèt li mèt ap travay sou wout la Se al chaje bò simityè pou pou belonton vin lasè Gen de pafwa yo konn rive ti savann menm Met antèn mwen, dezyèm chèf dè do depòte a kap kondwi kamyonèt la, koute tande. Ay moun zòrèy nou te yon kras a letwaye l, map pale. Epi, li met dezyèm chèf li a yon lòt sòlda l travay sou kamyonèt la. Men moun Belonton. Moun dagou, moun lasè. Si ke Nou konnen 2 gwoup gang nan kont Nou konnen yo anfas Si nèg la ta pran kamyonèt sa pou l ta di e pitit pa nou ta pral lekòl pou l moute l Nou ta sipoze di l achaye manman n a papa l pou vin moute l Chak jou kamyonèt nèg yo ap travay 2 gang sa yo Anben, jou m met antèn pa m lan, nou antre sou sòl misye, kamyonèt misye a fin kanpe, tout elèv desann, nou fizye 2 sòlda misye yo, dezyèm chèf dè do la yon lòt sòlda, nou fizye 2 sòlda misye yo, lè nou fin fizye 2 sòlda misye yo, Te gon ti elèv lekòl lan machin nan men misye, asosye a swa depòte a tou wi mwen reko sa m pale pase machin nan fè lenpòt twa vrayay de kwa dè bouke a lase kay misye tou la lase l pa desann l ap fè virewon a nèg yo misye blese misye pran bal li blese m rele paran n rapid. Vin pran n pou mennen n lopital. Ki fè misye fon ti dire pase paran n te pè. Nou konn e touye nou tap touye yo. Non, non pa konsa, non pa reflechi konsa. Menm si w tande yap di w non dyab, non demon, non baka, non konn manje moun, manti. Ou konprann? Non gon jan nou fè l. Yo vin pran piti a yo mennen n lopital. Aktyèlman piti a ap pran swen. Kwak sa, kwak sa, yo di. Nou pran kamyonèt, nou boule l, ansanm avèk tout elèv lekòl yo. Kot paran elèv yo? Paran elèv yo pa t ap fè yon vra pou yo di konsa, Men tèl, men tèl machin, men tèl machin. Akwè tout manman pitit yo t ap rele sou radyo? Sou ki radyo yon manman pitit rele, apre ti gason an t blese a pou l di konsa, Men, men, men, men, men tèl elèv lekòl yo kidnape? Non, pa ba nan chay sa a. Ou konprann? Chay sa pa ba non n pase nou pa nou pa gen chay sa sou do nou. Ae nou pa konn fè kidnapin non menm. Ou konprann? Nou touye 2 sòlda depòte yo, pandan nou touye 2 sòlda depòte yo, nou voye yo nan bouda kamyonèt la nou vin lakay nou avè l. Premye kase nou kase kousen an, premye kase nou kase kousen an, men kadachikòv mwen an l te touye sòlda m lan, men lòt nèfilimèt la nou jwenn adwat chofè l la. Nan ki peyi nap viv ki chèf ki chèf nèg sa yo ye pou yap travay sou yon kamyonèt pou yo gen de pou yo gen yon manch long konsa a yon bout 9 milimèt konsa nan men yo ee pèp ayisyen ni sa kap di byen ni sa kap di mal anvan ke nou pale yon bagay ki dwòl nou sipoze konn sat pase pase se 2 gwoup gang ki nan kont. Alò jodi a m fè nou konnen Lamòsojou pa ni kidnape elèv, Lamòsojou pa ni touye elèv, nou touye 2 vòlè, vòlè touye vòlè, vòlè boule vòlè. Ou konprann? E Depòte a li menm, tout frekan sa, Depòte a gen madanm li ki se komisè kwadèboukè a ou wè yo sot mare lòt bandi tou denyèman la e li te mari l ou wè yo ap rele avè l la ou konprann kounya la tout sa l ap regle depòte a e nonm li l ap regle l a depòte a ou gen dwa wè 2 bakòp 3 bakòp kanpe devan kay depòte a ap ba depòte a sekirite depòte a e kòmse pou komisè a l ap travay ok nèg dcpj yo. M pral di nou byen. Konnen nou son gran gran tonton fòs legal lan anndan peyi a. Kankou bagay sa yo ka fèt la nou pa wè. Fon voye je sou komisarya kwadèboukè a non. E pa demi bokit wi bal pral jwenn depòte kalanri. Pa demi bokit bal pral jwenn depòte kalanri. Se fanm lan.

Ou konnen chaye sa w pap ka jere l. Pase tout sekirite w yo, ou lage yo nan men depòte a. Pou depòte a ba w sekirite, manti. Yon ti presizyon. Wi. Sa vle di,
e, nou pa brile elèv lekòl. Non, pa gen sa.
Pa gen sa, e, m pral di w byen. Non menm. Pandan pandan nou fin sot fè zak la lakay depòte Carl Henry pandan nou fin fè zak la lakay depòte Carl Henry ee nou fin fè zak la lakay depòte Carl Henry nou rale nou rale nou vin lakay nou pandan nou rale vin lakay nou kounya la ee pandan nou rale vin lakay nou kounya se lè a misye pran wout la a de twa sòlda l li moute Misye pa menm misye pa ka rive nan zòn pa nou an menm pou blag misye pase sou wout la li tire yon moun fou e batay wap batay li tire yon aktyèlman la moun fou a nan mòg li tire yon moun fou mwen menm si lè m tal fè entèvansyon depòte Carl Henry a m te di map touye inosan afè yon 3 400 inosan nou tap jwenn yo atè a kalasè. Pou kèm ta rive belonton non tap gentan jwenn ti mò sa yo atè a non mwen menm mpa fèl konsa e nèg lan nan favèm pechel mchachel lèm jwenn li mmet bagay nan bagay ou saka rive ou gen plis fòs mpase mpase.
Kisa w gen pou di nasyon an ki gentan kwè ke lamò san jou touye elèv lekòl? Sam gen poum di nasyon an fò yo gentan wèl manti Sa t fè fò yo gentan wè l manti? Si l te reyalite, yo t ap jwenn manman timoun sa yo rele sou radyo ap plenyen. M di w si gen yon plenyen konnen e ti piti a, pandan m di w ti piti a, se yon elèv lekòl la, pou m idantifye l, m pa jwenn yon grenn kaye, m pa ta bezwen di w pou m ta jwenn yon valiz. Se li menm jwenn tou sèl. Men pandansetan m di w sa. Ki fè, m remèt misye pou y al lopital avè l, si m te jwenn 3 zam m pa t ap bay misye. Si m te jwenn 3 zam devan machin nan misye te deja mò pase pase m t ap konnen misye se yon nan nèg yo. Imedyatman m jwenn 2 zam mwen yo, m vin wè misye gen yon inifòm sou li m di misye se ka yon elèv lekòl. M di nèg yo non. Nap rele paran misye vin chache misye. E sa map di toujou. La map pale a depòte Carl Henry. Mwen menm map fè gè avè w. E dife sa a nou pa konn konbe konbe. Bon m pa kwè ponpye ka touye dife sa a. Men pa bilye map chache sòlda w. Wap chache sòlda pam. Men si w ta wè yon moun bò lakay mwen, ta menm pase nan wout la, li ta menm pichkennen, ou mèt wè m ta fè yon kay 450 etaj, m sipoze jwenn san pou m bay, pou m brase mòtye sa. Swa dèyè sa leve bra! Pase mesye nou konnen yon kriminèl yon djabaka m ye, men djabaka a rezon. Lè m di w a rezon, m pa ka nèke wè w nan lari pou m nèke blow m fize w, manti. Map rive sou afè ti bebe a avè nou la.